Pou ede yon pèp, fò w konn abitid pèp la, fò w konn mès pèp la, fò w konn tradisyon pèp la, e fò w konn kilti pèp la. Ou pa ka vin antre sot kote w soti paske w fè yon bout etid an Frans, a la Sòbòn, a Havard, ou panse ke w ka ale an Ayiti w al travay. Ou pa kapab. Fò w se Ayisyen, ou di mwens fò w konprann kilti a. Sa ou ka se vant ou pral voye. Kanal la pap kanpe kpk. Kanal la pap kanpe. Ka sa pap kraze kpk. Pèp ayisyen, moun wanament, moun nan depatman nòdès peyi a, moun an Ayiti an patikilye, kanal la pap kanpe. Se mesaj sa nou te voye, se li nap voye, se li nap kontinye voye. M tande gon pakèt so kòl ekspè entènasyonal kap vini. Moun sa yo, yo pa konn anyen pase nou. Se nou ki konn sa nou vle, se nou k wè ki kote nou ye, e nou k wè ki kote nou vle ale, nou konn sa nou vle, nap fè sa ki nesesè pou nou. Map ban nou mesaj sa a jodi a, se pou nou li ye pèp ayisyen. Moun ki kanpe an dan di dèyè baryè yo. Andre Michel te konn di barikad nou se avni nou, nan ka sa a nap di baryè fèmen an se avni nou. Repiblik Dominikèn yo pran prè de 11 branch, 11 priz yo pran sou rivyè la. Pat gen okenn ekspè OEA. Pat gen okenn ekspè entènasyonal. Alò, moun sa yo, yo rele tèt yo ekspè, but an reyalite, ils ne sont pas des experts. Se son de moun kap kreye de ensidan, se son de moun kap kreye de pwoblèm jis pou yo kapab egziste. Paske si pa gen pwoblèm nan mond lan, si pa gen dezòd nan mond lan, travay yo an je. Si pa gen pwoblèm nan mond lan, dyòb yo. Li sou balans. Fò yo fè an sòt ke yo kreye dè antesedan, yo kreye dè ensidan pou yo ka vin foure dyòl yo nan afè moun, an apre sa pou yo ka di yo se ekspè y ap ede w rezoud li. Yo kreye pwoblèm nan, epi y ap eseye pote dè solisyon a pwoblèm ke yo kreye a, an reyalite pa t gen yon pwoblèm vrèman. Sa m ap di nou, Don't believe this bullshit fucking people talking about expert. They ain't expert. They ain't no shit. Yo pa konn anyen. Nou konn sa nou vle, nou konn nou se ayisyen, nou rezistan, nou ka travay, nou konn sa nou vle. Se nou pou travay pou tèt nou, se nou menm ki pou mete tèt nou sou zepòl nou pou n panse, kreye de plan, panse pou n wè sa nou vle. Pa okipe moun entènasyonal kap vin di ke gen ekspè. Lè espè entènasyonal yo di yap desann sou tèren kanal la, kite yo desann. Bon yap desann se pou bounda yo. Nap mande moun wanament kòm se yo ki pi dyanm nan peyi a moun nan nò an jeneral se yo menm ki pi gen kran moun okay se banm moun salòp moun pòtoprens se yon pakèt moun salòp yo ye but moun nan nò se moun ki gen kran se moun ki fèm okay m soti anfèt map mande nou pou nou kanpe sou kanal pap kanpe nou kontinye travay la fèl avèk transparans e sitou pa okipe okenn moun an lokirans de leta ayisyen paske leta ayisyen di l pral vin antre nan batay la youn nan bagay pou w konprann lè leta ayisyen di l vin antre nan batay la wi yo ka antre y ap pote sipò ba yo e pa yo menm k ap chèf de travay e pa yo menm k ap chèf de travo an nou make sure ke lè yo pote sipò yo pote yo pote l a moun a òganizasyon ki responsab pou fè kanal la an n pa lage batay la ba leta paske leta sa a s on leta moribon Leta sa son leta koronpu, nenpot ti bout lajan yo ba yo, nenpot ti dyalog yo fè, neg sa pral lache. Men si se nou menm pep la ki konn sa nou vle, se nou menm pep la ki pase mizè nan soley la, se nou menm pep la ki konn kantite desepsyon nou pran nan Repiblik Dominikèn, paske menm leta sa a, lel ale an Repiblik Dominikèn yo pa pale desepsyon, but ou menm ki ti pep la, ou menm ki nan klas sosyal la, ou menm ki malere a, se yo menm yo maltrete an nou fè ansòt ke menm ke lè swadizan leta sa di lap vin ede lap foure bouch nan koze a an nou make sure ke yo pa responsab yo ka pote èd yo si yo vle bay bakolodè ke yo bay li si yo bay gaz bay li ke yo bay manje bay li yo bay materyo bay li but se pa yo menm kap an chèf sa son premye avètisman son premye bagay pou nou fè atansyon avèk li nou gen yon leta ki rize. Leta nou an se yon leta ki rize anpil, trè trè trè rize. Yo gen trik, fòn fè atansyon. Dezyèm bagay, fòn nou gen tandans nou menm Ayisyen, nou gen tandans nou menm moun nwa, depi se lentènasyonal ki vin pale, nou panse pawòl yo se levanjil. Depi se lentènasyonal ki vin pale, nou panse ke sa yo di a se yon pawòl ki san fat, ki san fay, se yon pawòl ki san fot, se yon pawòl ki pur. M ap di nou sa jodi a la, antanke moun ki fè eksperyans dan lentènasyonal, antanke moun ki fè eksperyans avèk etranje, antanke moun ki fè eksperyans avèk lòtre nasyon, nouzot Ayisyen, nou sòm kapab. Nouzot Ayisyen, nou avon la kapasite. Nouzot Ayisyen, nou gen detèminasyon, nou gen potansyalite. Nou jis senpleman bezwen yon konfidans. Nou jis senpleman bezwen yon konfyans nan tèt nou pou nou di ke wi nou kapab, se pa entènasyonal pou nou fè l. Kesyon ekspè yo di yap voye a map retounen sou sa ekspè se son de ekspè boulshit se son de moun ki pa konn anyen sèt kesyon yap di moun ki gen ekspè nan dlo moun ki gen ekspè nan lwa se boulshit repiblik dominikèn pran 10 branch 10 priz sou kanal la pat gen yon grenn ekspè ki te ale paske se pou la repiblik dominikèn se pa renmen yo renmen repiblik dominikèn pase nou bòt sepandan se paske yo rayi nou byen antandi. So, la kominote entènasyonal kèlke sòt, lè yo pran pretèks ke yap ede nou kòm Ayisyen yo pa ede nou vre. Paske yo ede nou sou lakouvèt, bon anba tab yo gen bagay yo yap maniganse. Se pou nou limen je nou, kale je nou, ouvè sèvèl nou, konprann sa kap pase nan reyalite a. Nou pa bezwen ekspè. Sa yo, sa yo di ki se ekspè a, nou bezwen ekspè of course, but moun sa yo ke yo di yap voye ban nou ki se ekspè la, nou pa bezwen yo e nou pap janm bezwen yo paske moun sa yo, banm baw yon ti istwa, yo pou yo kapab egziste fò yo fè an sòt ke gen pwoblèm nan mond lan. Se man, se bann menm fucking ekspè sa yo ki te ale an Irak, yo detwi Irak, kraze, atestan ke yo tap chache teworis. Se bann fucking ekspè sa yo ki ale an Libi, yo kraze Libi, yo detwi Libi. Ant estanke yap detwi teworis alò se gaz afe pa yo yap detwi, yap chache. Se bann menm fucking ekspè sa yo ki ale an Ikrèn avèk la Risi. Men kounye a se sivil, se moun kap mouri, se sivil kap mouri maten, midi e swa. Yo pa bay regle gaz pou yo paske mezi gen pwoblèm nan mond lan se mezi moun sa yo fè afè yo paske fòk gen pwoblèm nan mond lan pou yo egziste. Pwen bar. M vle ke w konprann sa byen. Depi pa gen pwoblèm nan mond lan, sa k rele OEA, sa k rele Nasyonzini an, sa k rele onu an, sa k rele otan jan nou rele l la, sa k rele neto jan yo rele l an anglè a, sa yo pap egziste. Fòk ke gen pwoblèm nan mond lan pou sa egziste. E moun ki nan konsèy siperyè, moun ki nan tèt. konsèy sa yo, yo tyen aske yo kenbe dyòb yo. De se fèt, y ap manniganse anba anba ke mwen menm ansanm avèk ou oubyen lòt moun petèt pa konn kisa y ap fè, bòt sepandan konpreyansyon entèlektyèl ou, analistik, en, kapab fè w wè men kisa y ap manniganse pou yo ka. Pa egzanp, gen yon pwogram ki rele pam, Pwogram Alimantè Mondyal. Ou panse pam ap egziste si pa gen grangou nan mond lan? De se fèt, y ap fè an sòt ke toujou gen grangou. Se menm fòken ekspè sa yo ki te an Ayiti, men yo asasine Jovenel Moïse. Se menm bann fucking expert sa yo ke nou kwè nan yo. Ase nou pa ka viv san yo. Nou panse ke depi se le yon nèg a po wouj, depi po nèg a wouj se yon Bondye li ye. Pawòl li se le Sentespri. Non. Ann fucking believe nan tèt nou. Aprann kwè nan tèt nou. Aprann ke nou kapab tou. Aprann ke nou menm nou se expert. Nou konn sa nou vle. Paske pou ede yon pèp. m pral di w sa, pou, pase mwen fè, mwen fè etid antwopolojik, mwen fè etid kiltirèl, pou ede yon pèp, fò w konn abitid pèp la, fò w konn mès pèp la, fò w konn tradisyon pèp la, e fò w konn kilti pèp la. Ou pa ka vin antre sot kote w soti, paske w fè yon bout etid an Frans, a la Sòbòn, a Havard, ou panse ke w ka ale an Ayiti wal travay, ou pa kapab. Fò w se Ayisyen, ou di mwen fò w konprann kilti a, sa w ka se vant ou pral voye. Paske ou pral aplike la culture américaine en Haïti ki pap mache, ou pral aplike la culture française en Haïti ki pap mache, ou pral aplike la culture libanaise en Haïti ki pap mache, ou pral aplike la culture brésilienne en Haïti ki pap mache. Il faut que c'est avec ou intégrer dans la culture haïtienne même pou pouvwa ede le peuple haïtien. Paske fò w konprann reyalite pèp la, fò w konprann tradisyon pèp la, fò w konprann mès pèp la, fò w konprann abitid pèp la pou w ede l. Se tankou ap kase dan w. W ap vin la w ap fè tout sa w ap fè, w ap pale anpil, pale anpil pou ki pa regle anyen. E pèp la a la fen de la jounen, pèp la pa ap rezone anyen. M ap redi sa ankò. Bann fòkeng ekspè sa yo, they know nothing, they know nothing and we don't want them, we don't have anything to do with them. they know nothing when they come on the canal they gonna come and do a bunch of blablablablabla but at the end of the day they won't do shit they won't say shit and we don't need them nou gentan konn sa yo pral fè e nou menm nou gentan konn sa nap fè deja nou menm nap fè kanal nou nap fè kanal la avèk transparans e komite kanal la Komite kap resevwa kòb la fèl avèk transparans le plis ke posib. Ou wè sa ou fè jodi a la demen maten ou pa konn ki pòs ou ka resevwa ou ka jwenn nan peyi a. Si ou pa fè sa dwat demen maten ou ka fuck up. Make sure ke ou fèl avèk transparans nesesè a. Bay rapò. Bay rapò. Of course ou nan komite a fò ou viv de sa kap fèt la. Fò ou viv de sa ki nan moun lan. Bon sepandan, bay rapò, fè l avèk transparans. Si w bezwen yon moto, fò w ka achte l ladan l. Si w bezwen yon dlo, fò w ka achte l ladan l. But, ekri l sou papye. Bay transparans. Bay yon rapò de manyè aske mwen menm lè m konnen m bay 5000 dola m nan, 5000 dola m nan, 3000 dola ale nan travay la, epi 2000 dola l ale pou moun k ap travay e k ap peye yo. Bay rapò. Moun k ap desann sou kanal yo, nou pa bezwen yo. Nou wè gouvènman chita la l pa janm pale. Yo pa janm fè deklarasyon nan radyo. Yo pa pale. Politisyen ayisyen pa janm pale se paske yo gen kòd lonbrik yo mare nan la République Dominicaine. Yo pa pale. But nou menm pèp ayisyen, nou menm ki se yon pèp vanyan, nou menm ki se yon pèp rezistan, nou menm ki se yon pèp de limyè, nou menm ki se yon pèp de chandèl k ap klere paske se sou nou yo kopye pou yo fè anpil sa y ap fè a. Sepandan, akoz nou gen dirijan ki kowonpi, akoz ke nou gen dirijan ki malonèt, sa vin rann ke nou vin jan nou ye la. But sepandan, si nou te gen de dirijan eklere, si nou te gen de dirijan ki konprann sa yo rele la diplomasi, nou tap pi lwen ke sa. Pandan m rive sou diplomasi a, fò m di Claude Joseph ou son salòp. Claude Joseph ou pa ta sipoze anyen nan peyi a ankò. Ou pa ta sipoze anyen, anyen, anyen, anyen nan peyi a. Ou gen yon pouvwa nan men w, Pèp la chwazi w pa lentèmedyè de prezidan an, ou chwazi ou vasalize pouvwa sa a ou bay Ariel Henry. Menm jan madanm Maniga te fè. Le fèt ke l pase pou senatè e mari l pa t pase pou prezidan, li demisyone l di l pa ale. Madanm Maniga pa ta sipoze janm anyen nan peyi a ankò. Kanal la. Nou wè gon fenomèn k ap frape. la replik dominikèn yo gen betay yo kap mouri bèf yo ap mouri kochon ap mouri poul ap mouri se nou menm ayisyen ki ta pral manje vyann pwazon sa yo se nou menm ayisyen ki ta pral manje bagay sa yo bèt mouri sa yo yo tap pran yo netwaye yo bagay vin vann yo bay ayisyen pou manje nou ka di abinadèl fè yon bagay ki esepsyonèl pou ayiti men pandan abinadèl fè yon bagay ki epsyonèl pou esepsyonèl pou ayiti a fòk nou menm ayisyen nou ase entelijan poun tire avantaj de sa Abinader fèmen frontyè l li pa vle komèse avèk ayisyen paske li di pa rapò nap fè kanal li vle kanpe kanal la ebyen nou menm si nou te entèlijan pase sa si nou te trè trè trè entèlijan nou te kapab itilize taktik sa ke Abinader pran pou l fèmen kanal li a kòm se chèf peyi l li ka fè sa l vle bon sepandan son bagay ki ta sipoze fèt diplomatikman antre 2 peyi yo son antant ki ta sipoze fèt antre 2 peyi yo pou frontyè a fèmen bon misye chwazi fè l Li di ke lap fèmen fwontyè l, but se nòmal, fèmen fwontyè w, but nou menm, nap kite fwontyè pa nou an fèmen. E pandan nap kite fwontyè pa nou an fèmen, nap envesti lan agrikilti. Youn nan bagay, pase m ap, m pral brèf, m prale la. Youn nan bagay ki enpòtan, antanke nan nasyonal la nou konnen nou gen 2 gwo pwodiktè. Nou gen Youri Latortue, Epi nou gen e Jakito. Si leta, si boujwazi a se pat yon boujwazi ki sal, si leta a se t yon leta ki te konpreyansif, si lansam de zoganizasyon k ap kore kominote nasyonal la, k ap kore ti kominote yo nan peyi a, se son de moun ki t ap reflechi, ki t ap panse, se le moman pou ta bouste pwodiksyon. ka Jakito, se le moman pou w ta bouste pwodiksyon ka Youri Latòti e pandan se tan w ap bouste sa yo epi w ap kreye lòt antrepriz ankò, lòt endistri ankò. Paske Abinadèl ban nou yon posibilite. Nou gen anpil posibilite ki pase nan men nou. E anpil fwa nou pa itilize posibilite sa yo. Anpil fwa nou kite yo ale. Men sèt fwa si, men chè frè e sè, sèt fwa si, mwen vle ke nou itilize de posibilite Abinader ban nou. Pande se tan ke l konnen se mechanste l ap fè nou. Bon se di byen. Paske lè mechan konnen ke l ap fè yon mal pou ou. an retou ou jwenn byen ladan l pa egzanp gen moun ki konn ap chase w an ayiti li ap chase w atèl pwen li chase w li fè w ale ou vwayaje lè w vwayaje ou tounen nan boul figi l ou tounen tankou yon moun ki byen fre byen bagay w ap travay w ap fè kòb paske jan li toujou rete nan mize a bon n ap fèmen parantèz la n ap rete sou kanal abinadèl la abinadèl fèmen fwontyè la se dan lide pou l pini pèp ayisyen men nou menm moun wanament m ta mande ke pou tout fwontyè yo fèmen rete fèmen e sitou pèp ayisyen an rete vijilan. M ka konprann ke moman sa se ka yon moman kap difisil, gen moun ki ap travay. Moman sa se yon moman kap difisil paske nou komèse avèk la Repiblik Dominikèn. Moman sa se yon moman kap difisil paske se lakay nou konn al achte pou nou vann an Ayiti. Men, an nou soufri pou 2 jou e ke nou kontan pou tout rès tan nou. An nou bouste la pwodiksyon nasyonal. An nou bouste Jackito avèk diri l la. An nou bouste La Tortue avèk poulaye l la. E an nou fè lòt ankò. Dans le sud a Lewogàn gen yon pakèt endistri. An nou bouste sa yo. An nou envesti dans le local. An nou envesti dans le national. Mesye ki swadijan boujwa yo. Mesye ki swadizan ki se komèsan yo. Mesye envesti. Si se nan peyi a nou ye, an n envesti nan peyi a. Nap envesti nan peyi a. An nou kore pwodiksyon nasyonal la. An nou kore ti machann yo. An nou kore mwayen e gwo antrepriz yo ki nan peyi a. An n sispann fè kontreband. An nou pou yon fwa mete tèt nou ansanm pou n sove peyi a. Paske nan moman nou rive la se yon moman ki difisil. E ayisyen nou bezwen tout pitit peyi a reyini nou. Nou bezwen tout pitit peyi a mete tèt nou ansanm. Pou nou rive kote nou vle rive a. Pou nou ba Abinader e ses acolytes yon repons. E se si nap bal yon repons ki productiv. Yon repons ki kapab imaginèrement impossible pou li. Paske ka di ayisyen pa ka mete tèt yo ansanm. But le fait ke l fèmen kanal la epi nou menm li fèmen frontyè la. Epi nou menm nou mete tèt nou ansanm pou nou kreye, pou nou konstwi, pou nou fè valwa peyi nou, n ap ba misye yon repons ki imajinab. Paske l pap ka imajine ke pèp ayisyen rive met tèt yo ansanm. Alò ke nan etòs nou, nan etik nou, nan nannan nou, nan andan nou, nou se youn. Se sa deviz drapo nou di, L'union fait la force. Kanal la pap kanpe. An nou kontinye fè travay kanal la avèk transparans. Pèp ayisyen, lè nou fin fè kanal la, an n pa fè kanal pou kanal. An n pa fè kanal pou n fè kanal. An n pa fè kanal pou n fè Abinadèl wè n ap fè l peye dyòl li. But n ap fè kanal pou n itilize kanal la pou n awoze plant nou yo. des agronòm, agronòm adwo e idwoelektrik, an nou kòmanse fè des enstalasyon idwoelektrik, an nou kòmanse fè des enstalasyon idwojèn kòm tèl, m pa konn si tèm nan byen itilize but pou nou pran dlo nan kanal la alèd de ponp e pou nou distribye l nan jaden yo. An nou pa fè kanal la jis pou nou fè Abinadèl wè ke n ap fè kanal. But an nou fè kanal la pou n itilize l a bon esyan. Nan yon mwa, 2 mwa, 3 mwa, 4 mwa, 1 an, pou n kòmanse ap itilize fwi kanal la. Pou n ap jwenn dlo pou n wouze tè yo, pou n awoze plant yo, pou yo bay fwi nesesè. Kanal la pap kanpe, se deviz Kanal la. Kanal pap kanpe se nouvo deviz ayisyen an. Kanal la pap kanpe se nouvo se nouvo mo, se nouvo fraz, se nouvo m ta ka di statement ki ta kapab antre nan nou ki pèmèt ke nou rete soude youn ak lòt ki pou fè nou fè kanal la ale jiskobou. E an nou fè youn An nou fè 2, an nou fè 3, an nou fè 4. E youn nan bagay, paske lè m ap swiv nouvèl, m tande Abenader avèk akolit an fèt, yo di ke yo pral pran lòt branch pa anlè tèt nou. Si se sa yo fè, men ki sa nou fè nou menm? Ide ke nou kapab fè, paske nou gen 3 kanal oubyen 2 kanal kòm tèl ki devèse nan kanal sa ki pote dlo anba, sa n ka fè? Depi anlè n ka fè kapti la. Nou fè dè idwolektrik. Kòm a Kanperen, kòm a dans le nord, Latibonit kòm tèl gen yon baraj idwolektrik. Nou kapab itilize sa a. Si misye di se dlo a l ap kenbe li menm, li fèmen l ouvè kanal anlè tèt pa nou pou nou pa jwenn dlo a, enben n ale anlè nou fè gwo basen. Nou fè idwolektrik pou bay zòn nan elektrisite. Nou ka fè l. Byenke Jovenel t ap fè l. Pwezidan Jovenel t ap fè l. Dèzakolit. 2 zabolot yo, yo kouri ansanm ak misye. Bon, sa pase l fin pase. Bon, an nou fokis kounye a sou travay ansanm. An nou fokis kounye a sou devlopman. Gen anpil moun ki kapab. Mwen menm, diplomatikman m ka bay ide pa m. Paske lè n ap pale avèk etranje a, fò n ka gade etranje a nan je epi nou di l sa nou vle. Se pa sa etranje a vle pase, bòt se sa nou vle kòm pèp ayisyen paske se nou k pral benefisye l. Le pli souvan etranje ap fè bagay ki nan enterè l. Lè kominote entènasyonal la ap vin travay la, l ap vin travay pou enterè kominote nasyonal. L ap vin travay pou la kominote jèmanik, l ap vin travay pou la kominote franse, l ap vin travay pou la kominote amerikèn, padon, l ap vin travay pou la kominote kanadyèn. Bon, sepandan, se nou lèzayisyen, se nou ayisyen ki dwav tra, ki devon travay.

Non! M pap ka pale fransè, sa m vle di a m gendwa pa ka di l. M ka di l an anglè, m ka di l an kreyòl of course, but m ap chwazi lang ki pi fasil pou mwen an. Lang ke sa m pral chache di a m pa bezwen reflechi but m ap jis lage l. Nou sipoze respekte tèt nou. Nou sipoze renmen tèt nou. Nou sipoze renmen kilti nou. Anpil fwa, n ap fè de bagay jis pou n fè etranje a plezi. N ap fòse pale yon lang pou n ka fè l plezi. N ap fòse pale espanyòl pou n ka fè panyòl la plezi. N ap fòse pale angle pou n fè angle a pwezi. N ap pale, n ap fòse pale yon lòt lang jis pou n ka fè moun, pou n ka enpresyone. Non, lè se bagay diplomatik, se pa yon kesyon denpresyon. Lè se ba, se bagay diplomatik, se pa yon kesyon de parèt bèl. Lè se pa diploma, lè se zafè diplomatik, se pa yon kesyon de e, m ap fè sa pou w ka wè m, e, m konn bagay. Non, quand il s'agit de diplomatie, c'est une question de pays, c'est une question nationale, c'est une question de. de, de, de manman lwa peyi a. So fò w pale nan lang ki konvenan, lang ki konvenabl pou ou pou w ka eksprime. Si w vle di Niagara nan gèt manman l, ou di l nan gèt manman l nan lang pa w la. But si w pral di l nan gèt manman l an angle, ou gen dwa pa ka di l. Si w pral di l nan gèt manman l an franse, ou gen dwa pa ka di l. Si w pral di l nan gèt manman l an jèmani, ou gen dwa pa ka di l. An chinwa, ou gen dwa pa ka di l. But di l nan lang pa w la, lang ou alèz la. Lè nèg yo al nan UN, lè nèg yo al nan Nasyon Zini, yo toujou monte sou podyòm lan se franse y ap pale. E se poutèt sa w wè yo toujou ap li yon bout papye. Men si nou pale kreyòl mesye, kreyòl la se anndan nou li ye, nou konn sa tout bagay la nan kreyòl la. Gen anpil refleksyon ou pa menm bezwen fè pou w di yon bagay an kreyòl, bòt se pandan pou w al mete l an franse, fò w chwazi mete dan la, dan, dan, dan, dan, dan fraz, itilize vèb ki pi konvenab la. Si nèg la vle konprann kel fucking mete tradiksyon poul konprann zafèk gadel but ou menm wap pale paske wap pale pou tèt ou wap pale pou peyiw wap pale pou nasyon w 90 pousan ayisyen 95 pousan ayisyen pale kreyòl konprann kreyòl lèw rive sou podyòm lan ou pale fransè 5 pousan an ti 5 pousan sil rive 5 pousan pa konprann anyen nan sa wap di a e dèfwa ou pa menm ka eksprime w paske se yon lang etranjè ke wap pale mesye ann aprann renmen kreyòl ann aprann renmen peyi a. Le français se pa notre langue a nou, le français c'est une langue empruntée, le français c'est une langue ki vini. E dèfò nou pa pale l vrèman vre. Nou pale yon kreyòl, yon fransè ki pla. M la m pale fransè avèk e vwazen mwen la l pa ka konprann. Pandan Amilk m pale kreyòl li konprann. Li ant sa m di, mesaj mwen antre andan l paske se lang manman m, se lang papa m. Fòk nou aprann respekte peyi. Fòk nou aprann respekte mès yon peyi. Fòk nou aprann respekte tradisyon yon peyi. Se sa kap fè nou moun. Se sa kap fè idantite nou kòm pèp. Kanal la pap kanpe. Se slogan ke nou dwe mache ansanm avèk li. Se slogan ki ta sipoze nan machin tout moun. Se slogan ki ta sipoze sou paj Facebook tout moun. Kanal la pap kanpe. E m deside mwen menm pote apò pa m. nan fason pa m, de manyè ekonomik, de manyè ideyolojik. Sou le plan diplomasi tou, si nou vle adrese m ka ede vin pale ansanm avèk etranje sa k vle vin pale a. Fòk nou ka mete pwoblèm yo sou tab la e sitou mete l nan lang ke nou pi alèz la. Pa al fòse pale fransè. Pa al fòse pale anglè. Pa al fòse pale espanyòl. Panyòl ap bat ou nan panyòl. Pa al fòse pale anglè. Ameriken ap bat ou nan anglè. Pa al fòse pale fransè. Fransè ap bat ou nan fransè. Sou tab la, si gen fransè, si gen espanyòl, si gen anglè, si gen ameriken, si gen ayisyen, si gen brezilyen, chak moun eseye pale nan lang ki konvenan pou ou a. Fè moun nan pale an kreyòl. Si nèg yo vle konprann, y ap mete de aparèy nan tèt yo pou tradui de kreyòl a angle, a espayòl oubyen lòt lang yo. Se sa k pral fè yo rekonèt nou. Ou wè yo janm rekonèt lang kreyòl la pratikman? Non! Poukisa lè w rive se franse w toujou fòse pale, w ap fè w gen yon bout papye nan men w? E poutèt sa yo p ap janm respekte w paske w toujou ap fè bagay pou w fè letranje a plezi. Non, tu dois pas agir pou fè plezi a letranje, men aji de manyè pou fè plezi a pèp lakay ou a, pèp ou reprezante a, pèp ki vote w la. Fè plezi a pèp sa, omwens pou yon fwa. Kanal la pap kanpe, n ap kontinye sou slogan sa, n ap voye je, n ap fè anpil espektiz, n ap travay, n ap fè ideyoloji mache, e bann fucking ekspè sa yo ki di ke y ap vini an, n ap di yo yo mèt rete nan tou kote yo ye a, paske n pa bezwen yo. Nou pa bezwen bann ekspè sa yo. Yo pa gen anyen ke yo pral vin di. Sa yo pral di a oubyen sa nou panse ke petèt yo ta kapab di a, nou konnen l deja, yo mèt rete avèk pawòl yo. Kite yo kite l nan pantalon yo, kite yo kite l nan jip yo. Kanal la pap kanpe. Pwen bar. Se sa l ye. Kesyon ekspè vini an, l pral di, bon, Sendomeng, ou pran, ou pran 10 branch deja, Ayiti ap pran branch sa, kite l pran l. Sa se fucking paske m deja konn sa deja. kanal la pap kanpe. Espè a pral di, bon kon son bagay diplomatik li ye, paske fò nou fè l ansanm, se nou menm ki swa sou zile ansanm, fò nou antann nou, m deja konn sa deja, fò nou antann nou. Kanal la pap kanpe. Espè ou mèt kenbe sa pou ou, paske m konnen l deja. M konnen ke la Repiblik Dominikèn pran 10 branch sou kanal la. M konnen ke la Repiblik Dominikèn ap itilize dlo sa k sot nan kanal la pou l ouvze jaden l. Sa m konnen, m pa bezwen ekspè pou vin di m nan pwosè de lwa ke nèg ki ekspè nan dlo. Sa yo, m pa bezwen konn sa yo. M pa bezwen tande yo ankò byen antandu paske m konnen yo deja. M ka konprann, m konnen l. Lè w pran yon entèmedyè, pa egzanp, lè w di w pral voye yon entèmedyè ou avèk ekspè vin pale sou kesyon de dlo, sou kesyon de kanal, sa se bullshit li ye. Abinadel pran desizyon pou l fèmen fwontyè. Dayè l pa sipoze fè l. Se apre diskisyon diplomatik pou sa ta fèt. E si si yo pa jwenn antann misye ka deside ant li ka deside fèmen byen antandi e fwontyè lakay li. Li ka fèmen l. But lè l fèmen l, li vin vyole règ entènasyonal. Ki pinisyon entènasyonal ba li pou sa? Ki sanksyon? Bullshit, yo pa fè anyen. Y ap vin la pou yo vin pini, vin radote, vin ranse, vin fè dyòl yo santi, vin fimen, vin bwè, vin pran solèy. Tout se bullshit, nou pa bezwen yo. Nou konn sa nou vle, nou konn ki kote nou vle ale, e nou konn sa nou vle. Kanal la pap kanpe. Ka fucking PK. E fò nou di Abinadel mèsi. Byenke nan derespekte l, fò n di misye mèsi. Derespekte Abinadel, Li pouse aptitid nou. Li pouse dezi nou. Li pouse lanvi ke nou gen pou nou fucking fè kanal la. W ap wè, derespektan Abinader soulve la volonte de plus de, soulve la volonte de tout l'ensemble de pèp Ayisyen pou l fè l fè kanal la. E n ap mache, nou p ap kanpe. Kanal la p ap kanpe e l p ap janm kanpe. N ap travay jiskobou pou kanal la kontinye. Pèp Ayisyen, an nou mete tèt nou ansanm, an nou fè yon kanal, an nou fè 2 kanal, an nou fè 3 kanal, an nou fè plizyè kanal pou n oze bay tèt nou manje. Nou te konn fè l, nou ka fè l e n ap refè l. Sispann al manje vye pat tomat nan Repiblik Dominikèn. Nou gen tè k ka fè l tou. Dayè, se menm nou menm Ayisyen k al travay pou Repiblik Dominikèn. Se menm nou menm Ayisyen k al fè bilding, konstriksyon nan Repiblik Dominikèn. An nou itilize l lakay nou. kanal la pap kanpe. Se nou menm k al fè konstriksyon, se nou menm k al fè otèl, se nou menm k al fè pisin pou yo. Nou te ka ret lakay nou an fè l, kanal la pap kanpe. Se nou menm k al travay nan jaden kann pou yo. Se nou menm k al travay nan endistri k ap fè pat tomat, k ap fè espageti, k ap fè poul. Nou te ka fè l lakay nou, kanal la pap kanpe. An nou retounen lakay nou. An nou panse kòman n ka mete tèt nou ansanm pou n travay. E sitou, an nou neglije sou de zaksyon majik ke n konn fè. Fè poud, tye moun, an n neglije bagay sa yo. Sa se de bagay akayik ki pap mennen nou okenn kote. Tann limyè, tann kout poud, tann maji pou moun. An nou elimine sa yo nan san nou. Li pap itil nou anyen. Lè m wè ti Jean ap byen evolye, m fout l yon kout poud pou m tye l. E pa mwen ki pral evolye. E menm kilè se mwen ki ta pral evolye, bon sa se yon bagay malefik li ye. An n kanpe sou sa a. Ann kanpe sou tann batri pou moun, ann kanpe sou brake moun, an nou fucking mete tèt nou ansanm. An nou fè zile a, an nou fè peyi nou an tounen yon destinasyon touristik. Se sa ki evolye la Repiblik Dominikèn. An apre sa yo vin deblose, yo vin devlope branch komèsyal la. Nou gen lil, nou gen pi gran lil, pi gran plaj ki sou la Repiblik, ki sou Karayib. Sa n fè avè l? Nou pa fè anyen. Nou gen jele k ap gaspiye, nou pa fè anyen avè l. Nou gen Pon Sali k ap gaspiye, nou pa fè anyen. Nou gen Kot Dèzakòden k ap gaspiye, nou pa fè anyen avè l. Nou gen nan Lenip, plaj k ap gaspiye. Se de richès! N ap mache sou richès, bon te kòmsi richès la anba pye nou, nou pral dè yon bagay ki byen lwen. Nou pral dèyè lò ki anba tè a, nou pral dèyè boksit, nou pral dèyè nikèl, nou pral dèyè lòt chet ki anba tè a, alò ke richès la anba pye nou la, nou pa fè anyen ansanm avèk li. An nou itilize ekspètiz. An nou itilize konpreyansyon nou, an nou sitou itilize lanmou ke nou gen pou peyi a pou nou devlope l. An nou pa al nan leta pou nou al volo. Andre Michel, misye devye konfyans nou. But an nou pa baze sou sa. An nou avanse. Michel Martelly, misye devye konfyans nou. Misye twonpe nou. But nou pap baze sou sa. An nou avanse. Ariel Henry, misye son machin, misye devye konfyans nou, but ann pa baze sou sa, ann avanse, ann met tèt nou ansanm pou n fè peyi a avanse, ann nou renmen peyi nou, ann nou travay lakay nou, sispann pale peyi a mal, ann nou mete nou tout ansanm dèyè kanal la pou nou fè l avanse. But pou m fini, dènye sa m pral di ke ekspè entènasyonal ke OEA di l ap voye a, n a di yo kenbe espè yo a pou yo menm paske nou pa bezwen yo. Nou pa bezwen moun sa yo paske pa gen anyen yo pral vin di nou e tout radòt yo pral vin di nou se bullshit. Nou pap kwè nan sa yo pral di nou, nan sa nou kwè a se nan kanal nou nou prale e sitou pèp ayisyen, sitou pèp ayisyen, sitou, m ban nou pinga, leta ayisyen di l pral antre nan kanal la. Leta ayisyen di l pral antre nan kanal la. Wi leta mèt antre. Wi leta ka pote sipò l. Wi leta mèt bay patisipasyon l. But pa janm kite leta sa responsab zafè kanal sa. Pase depi leta pran kontwòl kanal la, l ap kanpe. A bon antandè, salut!